David m vin vann.
David ou vin vann? Wi. Koman ou vin vann David lan? Mwen te renmen avè misye, misye pat gen anyen nan menn. Mwen achte yon moto bay misye isit pou l fè taksi. Lè m wè misye plede ap fè aksidan, kounye a m ale, mwen pran misye, mwen voye l lòt bò. Kay manman m te kite pou mwen avèk yon frè m. Kounye a nou vann kay la, frè m ban m pa m, kounye a kòb pa m nan li ban mwen, mwen pran l mwen voye misye lòt bò avè l. Misye poko menm gen yon mwa, li pran yon lòt fi li marye lè map relel sou telefòn li blokem kounya mwen vin chache jistis mwen avèk misye isi an. Ou di ou te renmen avèk misye ansanm? Wi. Depi nou piti n te renmen?
Depi nou piti.
Nou te lekòl menm kote tou? Menm kote nou te lekòl.
Kounya la lè w wè bagay yo pa bon nan men l ou al ou te gen yon ti kòb ou achte yon moto? M achte yon moto bay misye.
Men sa sa se lè n tèmine lè etid nou? Wi lè n tèmine etid nou. M achte moto a bay misye. Lè m wè misye plede ap fè aksidan, mwen pa vle pou l mouri, manman m te kite kay pou mwen, mwen avèk on frè m, frè a vann kay la li ban m kòb pa m, mwen pran kòb mwen, mwen voye nèg la vwayaje. Kounye a lè l rive lòtbò, li poko menm gen yon mwa, li pran on fi li marye. Bale sa m ap ba w bale sa. Bale sa map ba ou pandan 7 jou. Wap bale andedan chanm kay kote ou kouche a. Jiskaske espedisyon an rive sou misye, sou David. Paske sa David fè w la, m te ka gen yon sè nan moman David te ka fè sa tou. Wap pran bale a demwazèl. Wap bale l pandan 7 jou. Chanm kay la kote ou wap viv la. Jiskaske espedisyon an rive sou misye kot David ye ap viv Ozetazini. Pa ale a, demwazèl. Wap lage l nan kalfou devan lakay ou a paske sa David fè a, David ap peye sa. E m wè David. David se yon serenye lòtbò wi. David ap fè seren nan yon travay David ap fè seren an Men zam David ap fè seren an Zam nan ankò k ap tiye David Vandredi si Dye vle ou gen pou w retounen la M pap ka ba w kondisyon an jodi a Vandredi si Dye vle w ap tounen nan lakou a w ap vin resevwa kondisyon an Travay nou pa fè Sof si moun nan se mò Bondye Se mò Bondye moun nan malad Nou pa ka trete l
Sak fè mwen vin sèvi dyab se badikan papam mwen te ye papam vin mouri pandan setan papam vin mouri li di pitit mwen depim mouri se ou ki pou pran plas la se sèl mwen pitit papam gen kòm pitit li di epi pitit mwen depim mouri se ou ki pou pran plas la m pat vle sèvi dyab paske m wè dyab la son bagay ki frajil li ye
Ki kondisyon fè vwa isi an? Kondisyon m fè tout kalite kondisyon nan lakou a. Moun nan aletranje, ou bezwen yon travay, travay ou bloke ka yon lòt ougan, ka yon lòt manbo, kontakte ougan Estagno. Ougan Estagno ap ba ou sèvis apre prèv. Moun nan nan prizon tou, aletranje, chak jou y ap rele ou pou al jije. Moun nan pa ka, moun nan rive nan tribinal la pou jije. Gon maray gon blokis kontakte ougan stan yo apre prèv wap peye lakou a kelkeswa travay moun nan gen bezwen kontakte ougan etan yo stan yo map baw sèvis. Men genlè sèl bòlèt ou pa fè bò isi papa. Bon, bòlèt la mwen fè bòlèt. Mwen fè bòlèt mwen pa fè bòlèt janm wè tout ougan manbo ap fè bòlèt sou rezo a paske prensip papam te genyen li te sèvi avèk djab la se sou li se sou prensip la mwen mache bòlèt la li menm se chak 15 chak 22 nan yon mwa
sa vle di si yon moun bezwen bòlèt lap jis rele w si yon moun nan bezwen bòlèt lap jis rele m nan ki nimewo nimewo telefòn mwen se plis 5 109 56 12, 34, 41. Sa w met nan bòl sèkèy sa papa? Bon, sèkèy sa, se yon sèkèy madoulè l ye. Sèkèy sa se yon sèkèy, yon zonbi ki andedan l. Tande koze. Se yon zonbi ki andedan sèkèy la. Zonbi sa, se yon zonbi, yon moun ki gen yon biznis. kap mal mache si w bezwen lwe zonbi a ou bezwen achte l tou mwen ka vann ou li e depi se mwen k vann ou li ou pa bezwen pè jan se ou menm li konnen se ou l konnen alò kèlkeswa peyi moun nan ap viv paske gen anpil dyaspora k pran anpil kou la nan peyi lòtbò la sa k pase anpil manbo anpil bòkò manje lajan yo kisa Se avè lwa ginen yo travay, yo pa gen lwa achte vre. Depi ou pa gen djab achte, ou pa ka bòkò, ou poko bòkò. Depi ou pa gen lwa achte, paske lwa ginen li menm, ginen pa prese. Ginen pa prese. Depi se ki a ginen ou travay pou moun nan, moun nan ka rive ennan, li poko ka jwenn rezilta travay li. Men depi se a djab achte, delè 3 jou nan lakou ougan estanyo fè w jwenn solisyon.